Sil nan plafon m tap pran pwent kòd la m tap ralel poum pran jel so nou ka konprann sansasyon an nou ka konprann m tap ralel konsa m tap ralel konsa paske manman moun pa jwe a sa moun pa jwe a sa paske mwen menm mwen resevwa yon edikasyon ki pa sanble avèk lòt. M resevwa yon edikasyon ki pa sanble avèk lòt. M pa leve konsa. M pa leve m jwenn manman m e nan pale moun mal, nan al ka ougan. M leve m jwenn manman m pral legliz cheri. So lè li wè jan de bagay konsa li fwase l. Sitou li an dèy, sitou li poko fin geri. Sa vle di lè lò bagay sa yo yap blesel. M wè anpil moun ki bezwen fè buzz sou do fanmi an. M wè moun kap fè kap pale kap di wi mwen pran machin mwen sesi M wè yo. M pap ba nou exposure a. M pap ba nou l. M pap menm site non nou. Dayè m pa menm konn non nou. Toujou kontinye fè makak nou. Toujou kontinye. M pap ba nou l. Sa m ap di nou guys. E pou m kontinye. Manman m sa a se. Sak fè m vin la a pou m defann li. Premyèman. M pa vin pou m defann li sèlman. M vini pou m pale de li. m vin pou m pou m m fè live sa nan but pou mwen pale paske vrè fanatik mwen yo ekri m yo vle re yo vle sòti nan konfizyon yo vle sòti nan dout paske yo vin rive yon kote yo pa ka defann mwen ankò paske yo pa gen ase agiman. Mwen fèl pou yo. Yap ekrim yap dim shishi fò di yon mo, fò bagay, fò bagay e mwen fèl pou moun ke mwen te ye avan byen avan kem te yon atis, kem te yon yon figure public. Paske atit la a atis la son tit li ye. Son tit li ye. M son moun m gon yon edikasyon kem te resevwa. M gen yon fanmi So piga nou confuse Wi Shishi ap fè nou ri Wi Shishi gen bèl ti vwa Wi Shishi this Shishi that Men Shishi s on moun avan tou Shishi gen yon vi prive Shishi te gen mennaj li Shishi te gen nèg li Se pa t relasyon piblik ke l te ye Se yon relasyon prive ke l te ye. Dayè, m t ap afiche l sou tout rezo sosyo yo pou n te wè. Wi, m konn gen pwoblèm ak nèg mwen. Nou konn konnen? Non. Wi, nèg mwen konn fè m dous. Nou konn konnen? Non. Nèg mwen konn ban m pwoblèm. Nou konn konnen? M konn bay nèg mwen pwoblèm tou. Nou konn konnen? Non. Mwen konn sikre nèg mwen. Nou konn konnen? Non, nou pa konnen. Nou pa konn anyen de vi prive m. Sa vle di se koun se sak fè mwen ke m pa gen eksplikasyon pou m bay pèsòn moun. Nou konprann sa? M pa gen eksplikasyon pou m bay pèsòn moun. Ke manman m m vin lave, manman m te ede m anpil. Wendy Wendy M pa vin la pou m pale twòp. M pa vin di twòp bagay. Wendy Humm Humm Wendy te Gen tout pwoblèm sa yo Wendy se pa yon moun ke m pral afiche Ou nou wè ansyen telefòn mwen Sa se iPhone 10 mwen ansyen iPhone mwen Tout prèv yo la E menm Wendy te konn ap di m cheri filme m, record mwen. Moun ap rele m, e moun k ap rele m yo m ap block nou. Moun k ap rele m yo ankò yn fwa pa rele m sinon m ap block nou. Nou wè telefòn sa se ansyen telefòn mwen. M gen tout ansyen videyo, tout souvni, tout bagay de ex mwen. sou li men m pap janm montre nou yo nou konn poukisa paske se Wendy ki gen pou l pale se Wendy pa rele m talè talè nou genlè pa konprann moun pa rele m nan moman sa. Talè wè si moun sa relem ankò map jus blòk li wi Mwen manje cheve mwen paske gen yon jan pou ye dans le live ok wi Poum kontinye Wendy Wendy Wendy. Pat ok pandan yon moman. M konn kiyès Wendy ye, se moun t avèl se mwen konn ki moun ke l ye. E sa k fè nou nou te ansanm se paske. ke nou match. Eskize mwen mezanmi. Moun ap rele m pasi pala, m ap fè nou konnen ke gen moun ki pa vle m live, ki pat vle m live jodi a. Gen moun ki ap ban m konsèy pou m pa monte live, gen bagay pou m pa di etc. Men mwen menm, m se yon grenn nan bouda m ye, depi ou wè m fin di yon bagay mwen kanpe dèyè l. E tout nevè yo la, dizè yo la, m pat panse ke m t ap live. Tout fanmim ap relem gen kèk moun kap relem yap dim pa Di anyen pa monte live pa Di anyen men mwen menm lè wèm fin Di yon bagay m kanpe dèyèl tout sa wèm dim m kanpe dèyèl e konsam ye m kanpe dèyèl moun yo fèm pèdi nan sam tap Di a tèlman yap relem e janm te Di nou an sa se ansyen tele. Telefòn mwen ki gen tout prèv sou li. Tout bagay nèt. Tout bagay nèt sou li. Men m ap jis kite Wendy klarifye nou, mete lè pwen sou lè zi, e Wendy ki gen pou l di sa l pou l di yo. M pa pral di twòp. M jis twouve ke yo sal non fanmi m ase. Yo sal non m ase.

Tout moun konn sa deja. Lè li pat ok, lè lè bagay la ap pèsekite l, l ap fè l fè tenten. Se Wendyy sa mwen kouri al chèche lakay li pou m pran mennen lakay mwen. Bagay la te kòmanse pran Wendyy lakay li. E Wendyy, manman m pat janm al lakay Wendyy. Manman bat janm al lakay Wendy vin wèm kò jan jan jan nèg la te dil la nèg djòl su a janm te di nou an nèg sa sim te jwenn li nou konn sam tap fèl deja lè mwen pran Wendy lèm ale m m pa konprann m pa konprann sa kap pase Wendy. Mwen jis di Mwen jis di ke Sa kap pase Wendy la M pa konn viv bagay sa yo M di ke se yon bagay yo fè nan apatman pou Wendy M pa konnen sa li ye Mwen pran l mwen di m pral nan otèl avè l Lè m pran Wendy m di m pral nan otèl avè l Pandan m ap pase bò lakay mwen, m di m pa ka pran l, m di m pral nan otèl avè l, se mwen m avè l sèlman. Si l gon bagay nan men m, menm sa k te pase yo, ki sa m pral fè? Ki moun m pral rele? M di m gen lakay mwen, m pral lakay mwen ansanm avèk Wendy. M pa kyè de anyen, m pral lakay mwen ansanm avèk Wendy. M pran Wendy, m pake machin lan bò lakay mwen, mwen monte ansanm avèk Wendy, mwen ouvè pòt chanm mwen, mwen mete Wendy nan chanm mwen, m monte e e anlè a, E kot manman m. Mal di manman m ke Wendy la. E Wendy gon bagay yap fel kem pa konprann. E li li gon bagay kap pèsekite l. Bagay la ap fel pè. M vin la avel. Manman m tap lave tet ti nyes mwen Dora. Manman m kouri poul kite tet Dora. M di non manman. Ou met kontinye lave tet Dora. wa wa tounen aprè. Epi e mal jwenn Wendy. Lè m desann anba a, m di Wendy man map vin jwenn ou. Wi man m se granmoun li ye menm jan ak tout granmoun. Poukòz nou pa konnen ke tout granmoun se granmoun. Man m vini man m man m pale avèk Wendy, man m wè ke. Son movè zespri k sou li m pa konnen sal te ye a manman m simen sèl li voye sèl li li voye al chache sèl pou li li simen sèl e li li limen lansan bay konsa pou li chase movè zespri e pou sa m te mennen l lakay mwen paske son granmoun granmoun ret granmoun so. Wendy ap di manman mèsi mèsi pou tout bagay An aswè Wendy dedouble Manman m rete a 2 zè di maten Li pa janm al dòmi pou l ka rete avè m Lè Wendy pa santi l ok pou l ka pou l ka rete avè m Mwen menm k ap di manman m ou mèt al dòmi al fon repoze w Si m bezwen w m ap rele w pou w ka ede m Mwen gen kouzen m. Jean Faustin, mwen gen kouzin mwen Louise, mwen gen manman m, kiyès ankò? Wi se se se 3 moun sa yo ki te kanpe avè m. Yo te toujou avè m nan nwit lè bagay la ap ap atake Wendy se se yo ki te la ansanm avè m paske mwen m pa konn anyen. Se yo k pou t ap kenbe m paske bagay la ap fè l kouri, l ap toumante li, se yo ki te kenbe l. Kounya la pou moun kanpe pou di wi se manmanm ki se kòman e manman manman se pa lougawou non e manbo manmanm se manbo pa manmanm non matant mwen se manbo tout moun bezwen fè vye sou tèt ti chichi. Map di nou yon bagay Shishi sa ou wè ki rive kote ou wèl ye la li poko menm fin rive non li pat pyetine moun li pat mache sou moun li pat chèche fè buzz li pat chèche peze moun poul te moun ke li ye a se se yon don ke Bondye te ban mwen e mwen te pèsevere mwen te pèsevere jiskaske mwen gen non sa Sa vle di, fè de menm, nou menm medya yo, m pa bezwen konnen nou menm ki bezwen fè, fè, nou menm ki bezwen pase, nou bezwen parèt. Fè de menm pou nou ka yon moun nan vi nou. Paske mwen menm, m pa t mache sou moun, m pa t antere moun, m pa t fè buzz, m pa t fè anyen. pou m te moun ke mwen ye a. Eseye fè de menm. Petèt ke nou te ka yon egzanp. Petèt ke nou te ka yon modèl pou yon lòt k ap vini. E sa fè m plezi le fèt ke mwen chaje modèl, mwen chaje moun kòmsi ki ap swiv mwen, ki ta renmen tankou m, m pa di tankou m, men ki ap swiv tras mwen. Paske mwen menm, m pa t janm fè anyen mal. M pa t janm mache sou pèsonn moun pou m te moun ke m ye a. Alò m ap di nou, pou la tout dènyè fwa, mwen fè live sa pa pou mwen. M fè live sa pou plis manman m. Paske li stil an dèy. li stil frajil, gen bagay li ap eseye montre m ke li fòt, men li pa ka, franchman li pa ka, li pa ka pran yo. So, m twouve ke m te tèlman gen yon bon manman, pou m ap gade jan li ede mwen, jan li sipòte mwen, lè m ap goumen, m pa manje, m pa dòmi. M pa manje, m pa dòmi e m pa fè anyen jis pou mwen sipòte Wendy je m kale konsa pou nenpòt sa k ap pran l lan pou si l ap pran l fò l pran m tou e konsa l te ye e m ap di nou ke peyi a te lòk nan moman an Wendy pa t ka m pa t ka deplase ansanm avèk Wendy. Menm Leogàn nan peyi Wendy m ta pral avè l. Peyi lòk, moun pa ka monte, moun pa ka desann. So, m te di m pral Leogàn ansanm avèk Wendy. Premye sa m te fè, m te rele yon marenn li, m rele sè li. Apre sa, m rele manman l, m rele papa l pou m pale avè yo. Pou m fè videyo kòl ansanm avèk yo pou m montre yo nan ki eta Wendy ye. M pa pale de tan anpil, m pa gen anpil tan. Ban m wè. M pa gen anpil tan. M pa gen anpil tan pou m pale. E... Dènye sa m ap di nou, m te gen yon relasyon prive, m te gen vi prive m. M te avèk nèg mwen, an prive. M pat afiche l piblik. Wi sa te rive ke te gon video ki te fèt kote ke map kouri dèyè lèpòt se sak se sak ki te fè nou ap pale anpil e video sa sòti aprè 7 jou 6 ou 7 jou depi m fin depoze Wendy a pòt se aprè tan sa video sa sòti li pran lari wi video a sòti. Ok m vin paka pale avèk nèg mwen ankò paske tout moun te gen dout m voye l ale m mete l èpòt m depoze l èpòt l al jwenn manman l papa l tout moun te gen dout yo pa konn kiyès ki t ap fè l sa m pale avèk Wendy 2 fwa aprè bagay la fin fèt 2 ou 3 fwa wi 2 ou 3 fwa. Aprè sa m pa janm pale avè l, se avèk manman l, papa l ke mwen pale. So, m te di ke sa pa anyen. Petèt ke yo gen dout, yo pa konn kiyès ki ta fè l. M pa bezwen pale avè l. Wendy ekri m sou WhatsApp, Wendy rele m lè l fèk rive, Wendy ekri m sou WhatsApp ankò. se yon ti telefòn ke mwen te ba li. M pa, m pa t pale avè l vrèman. Se avèk manman l avèk papa l ke mwen te pale. So, sa sa se, se, sa se, sa se yon kouzin mwen ki vin la. Yon kouzin mwen ki te la avè m. So, sa m ap di nou. Mwen Mwen E ap mnke kouzin mwen ki vin pale avè m la Mpa gen twòp bagay pou m te di E jan m te di yo a ke m pa gen twòp bagay pou m pou m te di M kòmanse M kòmanse di twòp. Jan m di nou an, se Wendy k gen pou l pale avè nou. Verite a gen pou li eklate o gran jou. Tout bagay gen pou yo eklate, tout pa gen verite ki kache. E mwen menm, m kwè ke si m se manman demon an, Si m te manman demon an vre m pa tap la nan moman an. M pa tap vivan. M pa tap vivan. Alò, Wendy te pale avè m. Wendy fè erè li. Wendy pot ko wè klè. Gen bagay li pot ko konprann. Li fè mizik li. Li mete kèk bagay. Apre sa li ekri mwen. Li rele mwen. Wi li te ekskize l. Mwen di te ekskize l. Li te mande m padon e mwen te padone l. M te padone l. M te padone l byen avan ke li te vin ekri m, vin rele m. Paske mwen menm mwen te wè ke l pa t konn sa l t ap fè yo. Paske mwen te avè l nan tout moman sa yo. Alò guys. M pa pral montre anyen pandan map pale avè nou la m pa menm gad kòmantè yo menm m te jis vin pale pou m di kèk bagay pou m mete les points sur les i paske nou pa tap menm jwenn mwen live a 9 heures m te deside m di m pap live paske m wè gen anpil moun ki bezwen pran daso ki bezwen fè views sou do m ki bezwen fè like sou do m m pa la deside pale manman m te di m pa pale. e m te di m ap pale kanmenm paske m pa yon lach depi wè m di yon bagay m kanpe dèyè l dan m kanpe dèyè l so m pa konnen si nou gen pou n pale ankò e si nou gen pou n pale ankò se apre yon live ke Wendy ap fè apre pale l ap pale apre yon tweet m pa bezwen konn sa l ap ye. Paske nan plas sa m fè, nan plas sa ke mwen fè a, se Wendyy ki ta sipoze fè l. Si m t ap fè l, m t ap fè l depi lè bagay la te frèch, lè tout moun t ap pale tenten, lè ke Wendyy t ap fè videyo, m t ap fè l. Non, m pa bezwen ni buzz, m pa pran nan pwovokasyon, m pa pran nan anyen. M fè l la, se plis pou. lave non fanmi m, lave non manman m. Paske m wè non manman m ap site mal, ap vin di se ke ke se manbo eksetera. So se pou sa m te fè l. Sinon nou pa tap menm jwenn mwen layv aswè a menm. Dara dòmi tou nan je m. Epi moun k ap pale tenten yo kontinye, kontinye. Men, make sure ke lè n ap pale konsa, Vin a prèv Vin a prèv pou n montre ke Shishi se manman demon an M pa gen twòp tan e m prale Kontante nou de sa paske nou pa t ap jwenn mwen live aswè a maten an alò nou pa t ap jwenn mwen live Gen anpil moun ki konseye m pa monte live men mwen menm depi w wè m fè yon bagay depi w wè m di yon bagay m kanpe dèyè l. Avan m di l, avan m fè l, mwen reflechi. M pa bezwen konseye, m pa bezwen anyen. Depi wè m di l, mwen fè l, m kanpe dèyè l. Li gentan e minui 45, m pa gen tan pou m pèdi ankò. Sa e lè dòmi l ye. M pa menm gen anyen nan tas la ankò. Ban m depoze l. Thank you guys. Mèsi paske nou te live ansanm avè m. e m pa gen anyen m pral montre, m pa gen anyen m pral pwouve. Sou ti tèt telefòn sa a nou wè la, ansyen iPhone mwen an, li gen tout bagay ke m te ka pwouve nou. Non, nou pa Bondye. Nou pa Bondye! M gen pou m al jije devan Bondye. Nou pa Bondye, m pa vin nan tribinal. E Wendy tou se te nèg mwen l te ye, m pa gen pou m al mete imaj li nan lari, m pa gen pou m al di kwakseswa. Paske nou te gen yon relasyon prive. Nou te, m ap repete pou nou, nou te gen yon relasyon prive. Lè nèg mwen te konn ap ban m pwoblèm, nou pa t janm konnen. Lè m te konn ap bay nèg mwen pwoblèm, nou pa t janm konnen. Lè nèg mwen te konn ap fè m dous nou pat janm konnen lèm te konn ap fè nèg la dous tou nou pat janm konnen sa vle di la gen bagay nou pa oblije konnen se Wendy ki pou vin di yon mo ki pou vin klarifye kèk bagay si nou vle voye monte se bagay ki gade nou si nou vle pale sa se bagay ki gade nou men M te gen yon relasyon prive. M pa t gen yon relasyon e kòmsi m pa t ekspoze relasyon m. Se prive l te ye. Nou tande? So, si gen yon bagay pou w di se Wendy k ap di l. Next time nan. M pa menm rantre dan lè detay. Si m ta gen pou m di, m t ap di twòp. Men m p ap rantre dan lè detay. Wendy please bay fanatik ou yo eksplikasyon sou sak te fèt la menm lè w pa fè yon live menm lè w pa fè yon video wa fè yon tweet pou eklèsi yo mwen menm m pap janm manman demon m pa manman demon m pat manman demon. M pap janm manman demon e m pap janm manman demon Paske kè m pur M twò bon E tout nèg ki Pou m fini Tout nèg ki te bezwen on On chichi nan vi yo a M pa fasil M pa fasil Pa eseye vin nan DM mwen M pa fasil Ok Mwen Ban m repete pou nou Mwen pa fasil. Sa vle di pa menm vin antre nan DM mwen pou vin fè tenten, mwen pa fasil. Sa m te fè pou youn, m pa fè l pou lòt. Paske m pran leson. Ok? Toujou kenbe sa k nan tèt nou yo. E m pa Bondye. M pa la pou m jije pèsòn moun. N a wè verite a, n a konn verite a. So mwen la, mwen sou kont Bondye, mwen te toujou sou kont Bondye. Epi, nan wè sa k ap fèt. M ta swete nou pa wont. M ta swete nou pa wont sèlman. Sèl sa m ta swete. Avan m ale. Hey! Oy, oy, oy, oy. Avan m ale, ban m li kèk kòmantè. Woy woy Pa al nan dyèm fi an non Woy Oh oh Oh Guys m ale Wè Lè sa a e lè pou lougawou vole dwa m pa vole sa vle di nan gon ide. Nan gon ide de sa ap di yo. Nou wè m poko vole sou nou la. Sa se lè pou m al dòmi. Thank you, thank you. Bye bye. Bye tout moun m pa gen plis bagay ke map di ke merci ankò yn fwa a tout moun ki te sipòtem a tout moun ki te la pou mwen moun ki te remonte moral mwen moun ki te banm konsèy moun ki te prezan atis fanmi zanmi merci merci merci e map di nou ankò yn fwa bon m potko di nou sa lave men nou. e evite ale pre moun lave men nou ankò yn fwa mezanmi sa son bagay ki enpòtan evite manyen vizaj nou tou nen nou bouch nou zye nou epi si nou ta santi nou gon sentom rete lwen e pwòch nou pou nou pa pwopaje li. e nou konnen ke kowonaviris son bagay kap fè aktyalite dan le mond antye alò pliz pliz evite evite evite pwopaje li sa son bagay ki serye men lè ke anpil ayisyen ap di pa gen kowona an ayiti e pa nou ki pi chanse ke tout lòt peyi yo gran gran gran peyi ki devlope yo so. Pran prekosyon. Mèsi, mèsi. M pa gen prèv pou m bay. M gen tout bagay sou sa a pandan n ap gade a. Tout bagay mwen sou sa. M gen menm gen èks mwen ki t ap di m filme m, rikòd mwen sou sa. M pa gen anyen pou m pwouve pèsòn moun paske se te relasyon prive m. Si gen yon bagay pou demanti, se li k ap vin demanti l. So ann tann li. Olye ke nou gete nan pwèl mwen. Si m ta gen pwèl. Ale nan pwèl pal. Si l ta gen pou nou ta ensite li pale. Ou byen di yon bagay nan sijè sa. Paske mwen menm m pat gen anyen pou m te di. Ke lave fanmi m. Lave tèt mwen nan sitiyasyon sa. Ok lè sa e lè domi li ye Oubyen lè vole m pa bezwen konnen M pral ale Babay guys Mèsi paske nou te la avè m m renmen nou mèsi a tout vrè fanatik mwen yo E. M renmen nou m renmen nou m renmen nou m renmen nou anpil mesi a fanmim ki toujou sipotem nan nenpot sal ye a fom di nou ke manmanm manmanm te la avem ap mete limye yo pran kouran pase delko mete tout bagay di non fo pa ale nan bagay sa paske mwen menm m pa dis m pa dat so mesi mesi a fanmim wol filisten. Anastasia Philistin, Faimi Philistin, Luis Delia, Jean Faustin, Myriam, tout moun ki te la avèm yo, map di nou mèsi, mèsi pou sipò nou, mèsi pou tout zanmi Ross, Beyonce, tout moun ki te ekrim, tout moun ki te relem, Ramses, kap dim fòm pa live, non, lèm fon bagay fòm kanpe dèyèl. M kanpe dèyè li konsa m ye. Depi m di yon bagay, m fè yon bagay, m ap kanpe dèyè l. Men m pa pral rantre nan lè detay. Ok, m pa wè nèg ki t ap pale tenten an. Men, m swete Bondye kouvri li. Bondye kouvri li, l a jwenn, l a, l a jwenn plis followers, l a jwenn plis like, that's it. Li p ap janm gen yon non. Li p ap janm yon moun. So mèsi, mèsi paske nou te live ansanm avèm, mèsi paske nou te gade live la dòmi kòmanse nan jem, paske mwen m kòmanse granmoun Babay Babay tout moun. Babi store Yo ap rete wi euh ok avan m ale Babi store Mon amour Vie Tripotay Mouah Ahh Mezanmi. Mezanmi, mezanmi, mezanmi. Woy! Di moun yo. Tale, tale, tale, tale. Di moun yo achte gaz. Sa pou mwen pliz. Palout! Pa touye m tande palout. Rich kat palout. M konnen nou tout live la. Guys, follow me. Ok, Stephanie. Mèsi anpil tande sè m.

Klere imaj mwen non cheri. Mezanmi! Sa se frè m wi. So avan m ale la pou m al dòmi, gen kèk moun. Sa vi bwè mezanmi. O Bondye. Love you too. Al dodo. Well said cheri. Ok. M te resi fè yon ti koudèy sou kòmantè yo. Mèsi mes amours. Dòmi nan jem mezanmi. Bagay sa Bagay sa fè M kite dòmi mwen Ou konnen se nan lè sa Lè yo rele w lougawou Lè yo rele w manman demon Se nan lè sa ou la Se nan lè sa ou aktiv Se nan lè sa ou pral vole Ou konprann So guys m ap raple nou ke se Gracieuses ki peye m Aww Eww E moun kap pale kaka yo, sonje sa map di nou. Map mare grenn nou avèk yon kòd. Map pandje nou tèt anba. E map lanse kòd la nan plafon an. Map rale kòd la. Nou ka santi sansasyon an. Bye bye guys m renmen nou anpil anpil anpil moun yo sispann sispann sispann retire nonm nan bouch nou silvouplè Wendy ki gen poul klarifye kèk bagay mwen menm m pa gen anyen m pral pwouve paske se te relasyon prive m se pat relasyon piblik m pat konn ekspoze relasyon mwen m pat konn montre nou lèm gen pwoblèm lè ke map sikre eeuw. Se Wendy ki gen pou l pale sou bagay sa. Bye bye! Bye bye guys! M al repoze mwen. Oh, mezanmi m tèlman pa live souvan, bay mwen ki kote pou m fèmen live la. Manman! Ou fèmen? Kounye a m ap fèmen live la wi. Ou t ap gade? M t ap gade. Kounya map fèmen live la wi. Mama ma tout chemise 2000 sou li. Mama.
E pou pou pale mesye sa, mesye kap vèni nou nan lari a, pou gen, konnen l gen 2 pitit pou l okipe, pou l al travay, pou l okipe pitit yo, pou l pa depan de moun. Wi man. Pase pou moun kap bal di pou l manje, pou l ap pale de moun ki miyò pase l.
M pale avè w manman. M pale avè w man. Pa okipe w de sa madanm. M pale avè yo, pase mwen renmen plis pou m fè live la, pase mwen m pa t leve konsa, m pa t leve jwenn moun ap mache ka ougan, m pa t leve jwenn bagay sa yo. M pa t leve jwenn jan de bagay sa yo ditou. So se mwen menm ki sot parèt la nan live la mezanmi. Sa vle di mwen menm m pa leve jwenn jan de manman sa yo k ap mache ka ougan, m pa t leve jwenn manbo. M pa t leve jwenn yo. Sa vle di, yon moun lè w ap pale tenten an bouch ou, konn sa w ap di. E, se pou li m plis fè live la. Se pou li m fè l. Pase mwen menm m pa pran nan pwovokasyon. Ok. Bon, m di m koupe live la. Ok, tande. M ale timoun. Babay. M poko menm wè kote pou mwen fèmen live la pase m pa live. E souvan m ba eklere. Bye bye.